Pa wè rasin li yo la? Yo pa nan tè. Yo jis rete nan dlo a epi y ap filtre dlo a. Y ap netwaye l. Li menm li pi efikas ankò ke zèb kribich la n sot wè a. Donk si w gen yon vye dlo bò lakay ou ki abitye sal, plen pay eksetera, ou vle fè l klè, chèche kèk plan sa, lage l ladan l. Ou pa menm bezwen anpil. Paske kou l alèz ap repwodui anpil. Se yon plant ki ekstrèmman anvayisan. Li konn rete la, li fon kouch sou tout rivyè a nèt, li fon tapi. Yon moun ki vini k pa konnen gen yon rivyè la, l ka ne pa l panse se yon raje l antre ladan epi l tou jwenn. Donk de tanzantan n oblije retire yon pòsyon. Men n pa ka etire tout paske jan m di a, li bon pou netwaye dlo a. Tilapya yo manje ladan l tou, e mapotche yo. E li fon bèl flè. Ou ka gen yon aktivite ou pral fè, ou bezwen fè yon dekorasyon, ou jis pase sou rivyè a la, ou bwote yon kantite. Apre sa, nou gen sa ki akote nou an la. Sa se limon ke pwason yo manje byen tou. N ap fè yon ti ranse pou nou wè dènye plant lan ki akote w la, dèyè do w la. Ki gen yon lòt bèl flè ankò e nou vini nan yon bon moman tou pandan flè yo ouvri. Men ni akote w la la. Lè w vin la, w konn jwenn abèy ladan l dèfwa, y ap fè polinizasyon. Donk li menm se yon nenifò. Donk ou ka wè l nan jan ke fèy la yo jis chita sou dlo a, men laj, eksetera. Ti zwazo yo konn ap mache sou yo. Donk, m pa konnen ke l gen okenn twò gwo enpòtans nan sans netwaye dlo, eksetera. Men, li fè bèl. Nòg li bon pou je w. M te pran yon pye nan rivyè a tou, n mete nan basen pwason k lakay la. Donk, gen aspè sa. E ou ka itilize flè a nan dekorasyon tou. Epi, dènye sa m ap jis pase sou li, sa se jon an. Yo konn sèvi avè l pou fè nat. Nou wè l kanpe dèyè a tou long. Sèvi avè l pou fè nat, pou fè yon seri de bagay atizanal, men bò isit yo pa fanyen nan sans sa. Jiske lè Pa gen patiray, mesye yo pase nan bwa fouye, yo rekolte yon pòsyon pou yo ba bèf yo manje. Donk pandan w sou ank sa, ou ka wè bouchi a dèyè do m. La. E sa ki enteresan nan bouchi sa, ou vini ou jwenn li la. Ou ka tounen semèn pwochen oubyen mwa pwochen, ou jwenn li la. De tanzantan l chanje pozisyon pou kò l. E l konn menm ale li swiv plaj la. Li pè son wout la al soti jisangonèt. Men kòman kòman sa te ye? Se vre ou grandi nan anviwònman kote ki genyen moun k ap fè sitou dèz aktivite agwonomik, si m ka di l konsa, e men sa pa vle di ke ou te gen aptitid pou aprann li. Kòman sa te ye? Ya, donk pou mwen se pa t yon chwa de tip vokasyon. Se te plis yon chwa lojik. Paske depi m timoun m te renmen kesyon lanati an jeneral, pa sèlman plant. Plante pye bwa, jan de bagay sa yo, m te leve nan anviwònman ki te favorize sa. Answit, nou vin gen Eden Ayiti ke n ap amenaje, ki mete m an kontak avèk sa. Apre sa toujou, men m te gen yon pakèt lòt bagay ki enterese m. Mekanik, enfòmatik, tout sa yo se domèn mwen. Lè m rive apre filo, m ap fè yon chwa, m jis gade opsyon yo byen. M wè k sa k t ap fè plis sans pou mwen pou m avanse. M wè se agronomi an. Epi m vin ale nan inivèsite amerikèn nan paske yo menm yo fè agroforesteri donk yo plis aksantye sou aspè anviwònman. E se te bon chwa vrèman. Donk se kon sa ke m ta di mwen ateri nan agronomi. Gen moun pa rapò a fasèt ke yo te konnen de mwen an, Moun ki te plis zanmi m sou kesyon enfòmatik yo panse m rate vokasyon m. Gen lòt ki panse nan mekanik m te dwe ale, eksetera. Men, mwen m fè yon chwa baze sou refleksyon ke m te fè. Anfèt, nenpòt moun ka al ladan l. Nenpòt moun. Paske se pa kòmsi jan yo konn di a, ou gen men vèt nan sans ke nenpòt sa ou plante l mache. Agwonomi an se yon syans ke l ye. Sa vle di se yon ansanm de konesans ke w brale, ou chita, ou aprann epi kounya ou konnen bon, Men tèl ke lè pou m plante, men tèl ke lè m rekolte, si maladi sa vini men ki sa m fè. Se yon konesans ke w al aprann. W ap jwenn moun ki al ladan l ki pa ka rete, sa se jis ke se paske se pa domèn yo a vre. Yo pa renmen l. Yo pa wè tèt yo ladan l. Men gen anpil moun nan kondisip mwen yo menm ke pa egzanp sa pa t enterese yo. Paran yo voye yo epi pandan yo la yo kòmanse ap konprann sèlsa yo fini pa renmen l. Donk, kesyon sa a, sa varye, sa depan. Pou mwen, se te deja domèn mwen an kèlke sòt. Antouka, youn nan domèn mwen yo, m rive ladan l, m alèz, m aprann e m toujou ap aprann. Paske, lè w soti inivèsite, ou pa ko fin konnen. Lè w pral sou tèren, ou pral pale ak plantè, ou pral travay avèk yo. Ou pral fè eksperyans gon pakèt lòt bagay ou pral aprann ankò.
Ok ok pandan w pandan wap sitou travay avèk pa avèk papa w epi e sitou oryante moun ki vin vizite jaden an kisa ki plis make w nan eksperyans sila yo?
Humm sa ki plis make m m ta di se o fil dè zane nivo konesans kòmsi kantite bagay ke m akimile m aprann san m pa menm rann mwen kont de sa. Jiske lefèt ke w an kontak avèk domèn nan, epi ti kras pa ti kras, kote m pral wè sa se lè ke kounye a m ap pale ak yon seri de moun. Epi pou ou se pa anyen, paske ou pa rann ou kont lè w akimile konesans lan, men lè w ap pale avè l, fason moun nan gade w, kòmantè li pral fè, ou pral rann ou kont, o, ok, ok, gen yon bagay ki diferan. Answit yon lòt bagay enpòtan se, pa tèlman konekte ak agonomi dirèkteman, sa se yon lòt aspè. Nan espas la, piske n ap resevwa anpil moun, mwen m te di jan timid. M pa t janm vrèman devan. Mwen la, m responsab, m ap netwaye, m ap fè yon seri de bagay. Men, lè gwoup yo vini, se papa m ki resevwa yo, ki pale avèk yo, ki vizite avèk yo, eksetera, mwen m an background. Kounye a, papa m menm ki gen plan l pou l rale kò l, Sa l fè, gen yon seri de gwoup ki kòmanse vini, li pa resevwa jan l konn fè a. Li chèche yon eskiz kòm si l gen yon bagay pou l al fè, l gen yon bagay, yon netwayaj pou l fè, epi kounye a lè m gade m kanpe avèk pil moun nan anfas mwen an, m oblije degaje m, m ouvri bouch mwen, m pale. Epi lè m fèk ap kòmanse, se pa t twò enteresan, m ap eseye kopye papa m. Sa m sonje l te konn di, m ap repete, m ap fè jako. Men ofil dè zane, m akimile eksperyans nan domèn nan, epi, m mèt di sa ane pase, pandan m kanpe m ap pale ak yon pèsonaj, sa vle di yon granmoun ki gen konesans eksetera, yon moun konsa bò kote m, m pa te janm alèz pou m pale ditou. Lè m gade moun ap pale avè l, m tèlman alèz, m lejè, epi, m fè waw! Ok! Epi m rann mwen kont ke se nan espas la m ye, eksperyans m ap fè, eksetera, epi ki vin mete m plizoumwen konsa avèk moun yo, m wè. Distans m pakouri a. Chanjman ki vin fèt lakay mwen. Sou menm pwen sa, m ta pral mande w sou ki pwen papa w enspire w. Bon, m panse w gen tan di sa la. M pa konnen si gen kèk bagay ou ka ajoute. Ok, yon lòt domèn ankò, lòt aspè. Pandan ke mwen fin gradye an 2020, desanm 2020, 2021, m ta di se nan moman sa ke m vrèman responsab jaden an. Epi lè m antre m pat vini avèk mantalite bon kounye a se mwen ki la m chèf m pral chanje ba yo m pral sesi sela nan. M jis rantre epi m fokis sou sèlman antretyen espas la. Familyarize m avè l paske kounye a mwen k responsab li se pa egzakteman menm jan ak anvan. Epi m di espas la ap di m kisa l bezwen kisa pou m fè. E konsa m te apwoche l. E vrèman vre pandan mwen vin ak apwòch sa m kòmanse jere anndan, m kòmanse ap rann mwen kont tout yon seri de defisyans ki te genyen. Nan sans ke, gen yon pakèt gaspiyaj k ap fèt nan jaden an. Yon pil resous ki ap pwodui ki rete la a k ap gaspiye. Egzanp, nou gen yon trantèn, yon karantèn pye zanmann nan espas la. Tout zanmann sa yo, k ap tonbe a riske ta tè yo gaspiye. Dèfwa lè n bale, n ap bale, n tire nan pi ki pral dekonpoze pou fè konpòs la. Poutan son resous li ye ki gen valè. M rann mwen kont de gaspiyaj sa, m deside bon, n ap jere sa. Nou te gen yon bèl pye woukou dèyè a, se donnen tonbe atè. Poutan n konnen woukou, li gen valè, ou ka vann li, gen yon pakèt bagay ou ka fè avè l, olye w itilize pat tomat. Tout sa son bèl atènativ ke l ye. Epi se nan konsa, ti kras pa ti kras, m ka di ke gon nouvo bagay ki vin ap devlope lakay mwen e petèt menm nan Eden tou. Se aspè transfòmasyon, oubyen pou m byen di l pito, se aspè valorizasyon resous yo. E nou sot plizoumwen abòde l tou, pa egzanp, ou wè lè m te pale w de tout plant sa yo, eksetera. Si pou m vle ka travay nan valorizasyon vre, fò m konn kisa bagay la ye, fò m ka rekonèt li. Donk tout sa ki otou de mwen kounye a, m vin kòmanse gade yon lòt fason. M pa jis wè sa kòm yon raje, kòm yon zèb, kòm yon bagay. M chèche konn plis sou li. Se nan konsa w ap akimile konesans, ou pral konnen, a, sa bon pou tèl bagay, sa bon pou tèl bagay. An m pran egzanp sa. Fèy sa nou pwodui l anpil nan rivyè a. Se yon plant ke yo rele lyann kayiman. Se yon medikaman ke l ye. Gen moun konn vin achte l pa sak la. Tout rivyè a se li. Yo jis ap gaspiye. M konnen yo di m ke li bon pou moun ki gen sik, gen plizyè lòt bagay ankò. M si ke gen moun ki gen pwoblèm sik nan zòn nan. Men medikaman w lan la, yo pa itize l. Ensi de swit. Donk, jan m te di a, m pa t vin ak mantalite pou m te vin chanje. Donk, pa m nan se yon touch ki pi dous, se yon chanjman ki ap fèt gradyèlman. Egzanp. Lè m vin ap obsève jaden, m wè gen resous yo k ap gaspiye. Kounye a, m kòmanse ap valorize yo. Answit, men se pa yon bagay ke w pral remake konsa konsa. Se mwen k pral eksplike w.